Gad jan sa klè kou dlo kokoye men marasa grandi pou mache pa jodi nou la an wo pa desann An nou wè, papa moute pandan n ap antre nan la relijyon, an nou wè lapè. La relijyon itilize lapè pou konvenk moun. Se pa lapè non, lapè. Se sa k fè, lè w wè y ap preche yon moun, swa y ap evanjelize nou, se avèk lapè yo prezante nou levanjil ki di n si nou dakò levanjil sa ke yo ban nou an, nou pral nan paradi, si nou pa dakò l, nou pral nan lanfè. e nou aprann yo di nou kisa lanfè ye, se yon gwo dife ke nap brile, nap brile, nap brile ki se yon soufrans e gen ki menm di yon soufrans etènèl paske yo pale de enfer etènèl. Pran ti chèz ba n, nap al rantre nan yon gwo refleksyon jodi a Map ouvri je n map pote limyè pou nou bagay moun pap janm pale avè nou ke m pral pale avè nou jodi a. Banm yon ti limyè pou m wè sa kap pase. Banm yon ti limyè men banm yon ti limyè souple pou m ka wè. An nou antre nan legliz. Paske m sot wè lanfè, paradi, malgre m pa gentan detaye sa pou nou, m gen pou m detaye sa nan kèk pwogram, an rezon ke moun yo fè nou pè, paske anpil fwa pandan y ap pale de lapè, moun nan wè mizè l ap pase sou tè sa a, aprè lè l fin mouri pral nan lanfè, yo fè l konnen menm si l pase mizè sou tè a, li pral nan paradi depi l te gentan remèt Jezi lavi l, ha ha, pou l sove nanm ni, moun nan pa vle. Poul pa sove nanm li e li oblije remèt Jezi lavil. Bay lapè sa, se depi lè nou fèt, lè nou tou piti, te m jete yon ti koudèy retrospektiv. Lè nou tou piti, nou fè timoun yo abi, yo fè nou abi sa. Wè lon timoun piti, kisa lè lap kriye yo dil swa poul dòmi ou sinon kèlkonk poul pe. Yo toujou ap chante yon ti chante pou yap dil dodo ti pitit manman haha si ou pa dodo dyab la va manje ou. Moun nan kap diw sa se konsa yo t aprann li pa gen kenn dyab kap manje ti bebe a vre. Sil pa dodo dyab la va manjel. Lè ti pitit la ap grandi li oblije dòmi pou dyab pa manjel. Se konsa yo dòmi sou nou nan afè bagay levanjil lanfè ak paradi. Nou konnen lè nou mouri nou pa vle al nan lanfè pou nou sove nanm nou, nou dakò levanjil ke yo ban nou an paske nou pè. Nou pè. Men an antre nan legliz. Nou toujou wè swa chak samdi, chak dimanch, san konte lè jou de la semèn, pastè yo lè yo moute sou chè yo, sou lotèl yo, lidè relijye yo, swa pè osinon pastè, yo preche. M toujou di moun sa, moun ki relijye, moun kal legliz se enbesil, se inyoran. Pastè a te jwenn nan lari, ou sinon gwoup fidèl li mete pou ap pran grenn moun pot ba li legliz la te preche ou. Yo mennen w legliz la, ou gen 3 mwa, 6 mwa, ou gen 1 an, 5 an, 10 an legliz la. Pou pastè sa di lap preche nou, kòman lap preche nou an? Bon ou gentan asèpte ou gentan dakò ou gentan kwè epi lap preche w kòman lap preche w hein pastè a pral preche moun li poko pran yo menm nan legliz la deja pou l di lap al preche n nou pral koute pastè entèl pral pote prèch pou nou nou pral koute dyak entèl oubyen sesi k pral pote mesaj pou nou k pral preche nou. Yon gwoup moun ou pa ka preche l, ou ka ansènye l. Moun nan gentan fin dake w avè w pa ka nan pèdi tan ap preche l, w ap ansènye l. M ap montre yon bagay ki trè fò ki gen nan legliz pou nou swiv. Majorite legliz yo gen plizyè bagay yo toujou ap fè. Yo konn fè kwazad, gen ki fè revèy, konferans, sesi sela. Nou konnen ki lè legliz yo fè bagay sa yo souvan? Anpil fwa, se lè yo an karans ekonomik. Lè legliz la manke rapòte pastè a lajan. Lè l gade l met on kwazad sou pye, bim! pou l jwenn kèk fidèl anplis. Swa l pèdi kèk grenn k al nan lòt legliz oubyen manke sak la yo manke bay lajan enbesil yo. Li mete kwazad sou pye. Ou byen mete yon revey. Men m tou di nou sa sa se moun sòt k al legliz. Sa se moun sòt ki koute yon pastè k ap pale. Paske ou pa ka di w entèlèktyèl mesye, ou pa ka di w entèlèktyèl madam. Ou gen yon bib lakay ou avèk yon liv chan desperans. Ha ha. Eh ou si nou se advantis ou yo gon email louranj ou gen 2 liv lakay ou on bib on liv chan menm pou pi piti ou pa menm gon twazyèm liv ki rele yon diksyonè lè wè on mo pou al chèche sinifikasyon sa sa mo a bay alevwa pou ta gen ansiklopedi ou sinon dot ouvraj kap ouvri lespri ou kote tèl mo soti kòman l fè rive la poukisa ap itilize l nan ki sikonstans yo konn itilize l lontan. Nou konnen kwazad se youn nan bagay ki fè anpil mal nan mond lan. Valè baton nou pran moun ki mouri pou bagay kwazad pou lè yap ban nou levanjil nou pa kwè. Kounya pastè yo blan sa yo te fè ap fè kwazad, yo lage kwazad nan men nou pou nap amne am a la repantans pou le syèl, pou yo fè kòb, pou yo fè lajan e moun sa yo toujou ap itilize kwazad, mo kwazad sa ki te fè anpil. anpil pwoblèm, anpil viktim, yo toujou ap itilize kwazad. M gen pou m pale de kwazad yon lè. Ha ha ha ha! Lè m fin pale de kwazad, m pa kwè, lè nou tande yon legliz ap pwojte yon kwazad k ap dire swa 3 jou, yon semèn oubyen 15 jou peyempòt, nou pa p janm al foure pye nou nan grimas konsa pou bagay kwazad fè 1. Yo pran nou pou zonbi, yo kontinye pran nou pou esklav, pou inyoran, pou enbesil. Nou pa konn sa kwazad vle di, yo toujou ap ban nou kwazad.

Wap mande pou fidèl yo wap fè yon revèy nan yon legliz mesye haha en pastè tout tan pase a fidèl yo tap dòmi en an ou gon legliz chak kon pou wap nan reveye fidèl son revèy pou fè nou byen konnen poukisa nou fè revèy la. N ap fè yon revèy de konsyans avè yo, n ap sansibilize yo, lè nou manke bezwen sa nou bezwen pou nou jwenn nan, nou manke jwenn yo, nou konn sa nou fè avè yo, pou ki sa nou fè revèy yo. Yon pastè ap preche, mesye admèt ok, yon pastè moute, nou toujou ap swiv sa, m di nou sa, yon pastè pa ka preche nan yon legliz, li dwe ansènye fidèl yo, e lè w ap ansènye fidèl yo, fò w gen respè pou yo, Pou moun ki chita devan w yo, yo pa ka gen respè pou nou. E nou k pèdi kat marenn yo n al kote yo ye la, yo chita yo byen wo sou lotèl yo, y ap pale avè nou, nou anba. Yo gade nou kòm de zonbi, kòm de zenbesil, kòm de sibaltèn. Tout sa yo di nou, fò nou di wi amèn. E nan apre gen pastè k di, di amèn non legliz, ou tande bèn ti enbesil yo egare a! Amèn! Bon mesye ki frekan sa pou pastè ap di pou m di amen m vle m di amen m pa vle m di amen si sa w di a pa mache nan lojik mwen si sa w di a m wè l pa verite m pa dakò a opinyon ideyoloji sa w fè pase a Ou sinon m poko kwè l. Epi w di legliz a, di l amen non legliz ou tande bann ti enbesil yo hahahahahaamenn paske kote w ye la si w pat enbesil si w pat inyoran ou pat ka la se sak fè w wè lè pastè ap preche li pa ta dwe preche w ta dwe ansenye w Paske, li moutre lè l fin pale avan w dwe di amèn, ou pa gen dwa poze kesyon. Poutan li ta dwe ap ansègne w, ou sipoze ap poze kesyon lè w pa konprann. Yon pasaj biblik fin bay, m pa ka di amèn, si gon kote m pa konprann, m ap di pastè poukisa tèl bagay di tèl fason, poukisa, yo p ap pran kesyon nan moun legliz la, yo pral di se satan k foure bagay sa nan tèt ou. Ou anjandre pa satan le dyab. Ou pa gen dwa pou poze kesyon, se enbesil, se zonbi epi e esklav ou ye. Nan ki kesyon ou gen pou poze? Hein? Ou pa ka poze kesyon? Se sètèlman vre, ou wè lè yap preche, nèg la fwape pye l atè, li sote, l ponpe, li fache. Hein? Nèg la mouye tranp li swe. Men pastè a ki fidèl ou nan kot la. Siw konn ou fidèl fon bagay legliz ak pa sa, relel a kote dil ma sè sa w fè a pa bon, mon frè sa w fè a pa bon. Ou pa bezwen tann se nan samdi oubyen dimanch wap fwape lestomak ou atè, ou preche pou li, ou gon bagay ou vle di ou pa vle dil wap tire pwen, ou rale bib la oubyen ou fache ou Se mouchwa nèg la pral lap se sèlman l swe li fache l move men poukisa wap pale ak awogans konsa si gen moun ki respekte tèt yo paka parèt nan legliz konsa pou jan pastè ap preche li fache l move l swe lap rele anmwe moun pa pale ak moun ak awogans. Si gon bay wap esplike moun nan legliz la, wap esplikel an sajès, malgre sa yo rele yo mouton nou konn mouton se yon bèt ki egare ki enbesil kote ou mennenl lale, esa ke yo di moun kap dirije la se yon bèje, nou an se yon bann mouton ki anfas ou, yon bann enbesil, yon bann zonbi, men pale avè yo yon fason, men youn pa janm ouvè je yo pou yo eseye wè klè, pou yo wè moun pa pale ak moun konsa.

San konte m konn pwogram sa a, gen kèk radyo an peyi Dayiti ki pase, ki fè moun tande l. Kèk radyo zanmi m yo releye pwogram sa a, yo fè moun nan vil yo tande yo. M ap di nou sa, moun k ap koute m yo, sipè entènot yo, avèk lèzoditè, m pa konn nan ki radyo ke w ap suiv pwogram sa a, E yon fidèl egal lajan haha sam di a fò u fè mal e si pou la premyè fwa nap tand l chak grenn fidèl nan yon legliz se yon grenn lajan l reprezante pou yon pastè pastè a pa bezwen w se sa wap pote a se poch w l bezwen sal fè w hein. Yon pòv moune nan legliz la ki te mele pastè a, ki sa w te konn met nan ofrann? Pafwa w mete yon vennsenk goud, yon senkant goud, men yon nèg ki gen kòb konn ap mete san goud, senksan goud, mil goud! Ha! ha! ha! ha! Nèg konsa l pa dakò pou l malad, alevwa pou l ta mouri. O! Kèk grenn fidèl sa w enpòtan pou legliz la, l enpòtan pou pastè a. Se sa ke m di chak fidèl nan legliz la, menm si sa l pote a gwo, ke sa l pote a piti, chak grenn fidèl egal lajan. Chak grenn fidèl sinifi lajan. E sa ke pastè a, tout tan legliz la gen plis fidèl, li pi bon pou li gen ti kòb an plis ki ranmase. Ofrann nan pi gra, ou sinon ofrann yo pi ogmante, yo pi gra. E sa k fè lè ofrann fin ranmase, yo priye sou ofrann nan. M te pale de sa nan pwogram ki te pase la. E lajan ki te nan pòch ou a pa t beni. Pastè a gon oblije beni l anvan l mete l nan pòch li, paske l pa konn si se pa kèk lajan madichon. Apre yo fin priye sou ofrann, pastè, li beni l anvan pou pastè a pran l pou l itilize l. Wap wè lè gen plis kòb ki ranmase gen plis moun ki bay ofrann veye wè kòman wap wè pastè a kontan haha wap wèl leve 2 menl anlè l kontan lap bay glwa wap wè bèl chante wap wè madanm ni leve 2 menl antè se louwe lap woule yo souke 2 bò bay yo gra pou yo krab la gra hahahaha. Yo ranmase plis kòb. E se si w ap wè, nan kèk moman, w ap wè gen plizyè ofrann ki ranmase legliz la. Se piye y ap piye nou. Se fini y ap fini avè nou. Gen, n ap wè gen plizyè legliz ki itilize sa, ki itilize banyè. Men kèl enbesilite! Ouvri je nou pou nou wè klè non. Pou yo fini avèk ti rès kòb ki sou kont nan men nou an, w'ap wè gen klas dòm, klas dòkas, klas sesi, klas sela, gen plizyè klas, y'ap, yo tout ap goumen, e nan men yo pou banyè a ye, swa jodi samdi ou byen dimanch e yo k pou pran banyè a, yo oblije bay plis lajan. Ha! ha! ha! Ki enbesil pase sa? Hein! Moun toujou nan lin dè pwofàn, dè zidyo, en! Pastè a konnen vye banyè a sal fè pou kisa? Lèl ba ou li baw glwa, nou kontan nou pran banyè a nou bay plis lajan e klas an nou an k genyen, tèl lòt klas pa genyen, nou bay plis kòb, jodia nou pran banyè a Pastè pa si sòt si enbesil m te di nou se sòt ki bay se enbesil ki pa pran tout tan nap bayo lajan yap pran e yap kreye mwayen tou pou yo pran kòb nan men nou e sak fè nap wè pafwa yo toujou gen plizyè ofrann gen de lè yo bay anvlòp legliz yo hahahahha gen legliz ki bay anvlòp yo di nou mèt mete sa nou gen gen legliz ki di pou pi piti men konbe pou mete nan anvlòp la pou pi piti men konbe pou mete eh. Nou pa twouve nou nan fè nwa? Ban m yon ti limyè tanpri ha ha ha. Ban m yon ti limyè pou m wè sa k ap pase.
Sa vle di, le fèt ke nou rete dan lenbesilite, dan linyorans, fò nou retire tèt nou la. Nou pa ka viv etanke zonbi konsa. Paske m te di rèv mwen, misyon m sitou nan peyi Dayiti, se pou m reayisyanize Ayisyen, fè nou vrè Ayisyen, etanke yon vrè nwa, pou m retire tout entoksikasyon ke blan, tout dechè toksik sa yo ke yo lese nan lespri nou, e yo kite frè parèy nou yo ki se lidè relijye yo, kontinye ap zonbifye nou, yo ap kondane nou, y ap fè kòb nan non moun sa yo, nan non Jezi. E nou wè se yo ki toujou gen lajan. Se yo afè yo toujou bon. Nou toujou ap viv dans la crasse, dans la misère. Hein! Nou wè sitiyasyon vi nou kòman li ye. E nou toujou ap bay glwa. Nou pa wè lè yon pastè pase sou bèl machin nou, nou konn lè ti fidèl la kanpe sa l di yon lòt moun ki pa konnen, sa se pastè legliz mwen an wi. Enbesil haha wap moutre bèl machin lap woule e ou menm ou pa konnen se lajan nou an k fèl achtel se lajan nou an k fèl achte bèl kay sa wap moutre men kay pastè legliz mwen yan li rele pastè etèl hahahaha kèl enbesilite se lajan nou tout wi ki fè yo vwayaje e Lajan nou tout ki fè yo vrayaje eh Wap moutre me kay pastèw eh Sa e kay pastèm wi Sa e machin pastèm wi Ha ha ha ha Ehh. Se lan pa prese ann gade ki fè deyè a kounye vakabon ap sikile. Toujou kesyon bouyi vide ki fè chimen yan pat janm ka trase. Wi, yo ap antre nan liniòvèsite. Ou pa wè sa yo di nou? Y ap fè nou chante Byen pa m pa isiba, se pasajè mwen ye, ha ha. E, byen pa w pa isiba e pasajè, ou pa wè pastè yo, ou pa wè pè yo, kòman y ap byen viv? Kot yap domi? Koman yap vwayaje? Hein? Koman y alèz? Epi yap fè nou chante byen pa nou pa isi ba? Epi yap fè byen yo menm? Hein? Hein? Yap fè byen? M gen yon zanmi pa m ki te pran kès legliz, sa te fè yon gran tole nan zòn kote l ap viv la. Admeton m ap di nou sa, si dye w ap sèvi yon dye, yo di dye w ap sèvi a se yon wa, sa vle di yon wa gen kòb pitit li se yon ti wa, yon ti prens, yon prensès. Ou pran kòb papaw ou ta dwe mouri anben papa sa se kèk pitit li an favèl se an favè pastè an favè wa yo an favè pè yo e yo menm ki ti prens devan yo nou menm nan lejè ke ti pòv nou pa anyen devan Bondye Nou jèn yon kòb legliz nou pa pran l en sa nou pè a en mwen menm sim nan yon legliz m reskonsab kòb map pran kòman m pa pran em mete Bondye an defi l paka vin mandem lajan epa kòb an m vòlè papa epa papam ou ye anben map di Bondye anben ou pa gen lajan jan ou di a anben ou pòv ou ye epi si w wèm rive vòlò e paske ou dur haha si w wèm vòlè ou rive vòlò e paske lèm mande ou pa banm. Mnmve kotem wèl nvolèl. Yon timoun ki vòlè papa li paske lèl mande papal li pa bali ou sinon papal di anben li oblije vòlèw anben si ou wè map vòlèw si ou fache paske ou pa genyen eh mka admèt m gentan wè ou pa genyen paske wap mande nou nou pa wèp di nou pote kòb legliz la bay jezi anben jezi pa gon goud ki jezi sa. Se bay pastè yo nap anriche bay pè yo wi en ouvri je n pou n ka wè klè. M preske rive timidman nan fen pwogram nan hahahaa anpil kesyon ap poze a m pap gentan reponn yo paske e anviwon 30 minit m gen pou m pase avè nou nan pwogram sa lè a preske rive rete kelke minit pou nou pase ansanm pou m tèmine M pap ka gentan reponn okenn kesyon. Pa paske m pa wè kesyon, m pap ka gentan reponn. Nan pwochèn pwogram, m ap reponn ak kesyon k ap poze yo. Lè a deja prèske rive. N ap touche nan fen pwogram nan. E, lè y ap konvèti yon moun, lè y ap preche yon moun, ou konn sa yo di moun nan? Paske, menm si moun nan plen pwoblèm, ou konn sa yo di l? Jezi konn rezoud pwoblèm. Je ou mèt pote tout fado, tout pwoblèm bay Jezi e Jezi k ka sipòte. Ou konn poukisa? Paske yo di nou li ekri nan bib la. Je ou konn sa Jezi di nou? Venez a moi vous tout vous tous qui es fa chaje e fatige je vous donnere du repos. Vini jwenn mwen nou tout ki chaje e fatige m ap ban nou repo. Ou konnen lè w rive vin jwenn Jezi, e pa sa k t ap tann ou. Ha! ha! Lè w rive jwenn Jezi, depi w pran yon grenn soulye, ou konn lè bagay yo kòmanse di, ou konn sa Jezi di w lè w rive jwenn li? Si w vle suiv mwen, pran kwa a pote l. Men Jezi, e pa sa w te di m lè m t ap vini an? Ou te di m. Vin vre nou m fatigue wap banm repo e pou di sim vle swiv ou pran kwa a pote hahahaha map di nou sa etanke mwen menm ou sinon yon lot ayisyen yon vrè ayisyen en afro desandan en vrè nwa nan pwovèb kreyòl nou nan kilti lakay nou nan langaj kreyòl nou ou konn sa nou tap di jezi gen nèg ki tap di jezi sa gen nèg ki tap di jezi Men kwa manman w, men kwa papa w, si w kapab fè m pote kwa sa a, e pa pou sa w te rele m. Ou te di m, w ap ède m ak fado yo, kounye a depi w pran kwa a pote l, Jezi, ou k te konn sa w te fè yo te ba w pot kwa a, pote kwa w. 1. M pa gen okenn kwa m pral pote. Ou te rele m pou ede m ak fado m yo kounye a ou di m pote kwa ou? Non Jezi w ap pote kwa ou. W ap pote kwa ou. M pa t konn sa w te fè. M rive nan fen pwogram nan. Sèl dènye parantèz m ap wè. M tap konkli pou m remèsye nou, men gen yon moun ki poze m yon kesyon ase enpòtan nan tout kesyon, l pèsiste l voye mesaj la plizyè fwa map reponn avè l, li mande m u di m ke Jezi te mouri pou peche nou eske nou m pa kwè hahahaa ap met ok yo di Jezi te mouri pou peche nou nou pa si sòt nou pa si enbesil sa ke yo pran nou kòm ti pèp kòm moun fou admeton yo di Jezi te mouri pou peche nou. pou padon, sa vle di li mande padon pou peche nou. Epi, chak jou anvan nou dòmi de jenou atè n ap mande padon pou peche nou. M konn nou di m Jezi te mouri pou peche nou, epi padon kisa m pral mande? Hein? Ha ha ha ha! Moun nan menm mande m poukisa Jezi te mouri, m ap di l Labib ekri. M te di nou ke L'histoire de Jésus, c'est une fiction littéraire. Pa t janm gen Jezi vre. Admettons ke m ap reponn ke te gen Jezi. Sa m wè lòt faz la. Admettons ke te gen Jezi. Kisa Labib di? Labib di ke Jezi mouri paske l t ap bay manti. Se pou sa yo te touye li tap bay manti paske li se yon mantè Jezi se te yon blasfèmatè Jezi ap di l se wa w pa t wa hein Jezi menm bay disip li yo manti men gen disip ki trè entèlijan ou konn sa disip yo te mande Jezi yo te di Jezi ou di w gen pou w ale kilè wap retounen nou tout konn sa Jezi te reponn li. Jezi reponn disip yo, M pa konnen non ki lè m ap tounen. On sèl moun ki konnen. Ou konn kiyès li? L di, Sèl Papa a ki anwo nan syèl la ki konnen. Li pa konn ni ki jou ni ki lè l ap retounen. Sèl Papa l ki nan syèl la konnen lè l ap retounen. M gen pou m pale de pawòl sa yo ankò. Nou konn apre enpe, enpe de tan, gen kèk disip ki trè, trè entèlijan. Ou konn sa yo di Jezi? Jezi, nou ta renmen konn Papa a wi. Sa e Papa a ki nan syèl la, Papa a l t ap pale a. Ou konn sa Jezi reponn disip yo? Pou dat m avè nou an, nou pa janm konnen m? Si nou wè m, nou deja wè Papa a. Ha, ha! Menm moun ki trè entèlijan konn sa l ka wè. Anben, si Jezi di yo si yo wè l, yo deja wè Papa a, anben li te ka di anben l konn ki lè l ap tounen. Kesyon ou ka poze papa ou ka poze l tou men l ka reponn si nou wè nou deja wè papa a epi l di sèl papa k konnen anben l nan manti avè w la men l di l konnen kilè lap retounen en sa vle di gen de bagay se bagay moun egare yo ye moun sòt moun enbesil. Jezi mouri paske l t ap bay manti kòm blasfèmatè, e sa kè n ap remake sou kwa Wa dè Jwif. Se pou sa yo te touye l. E, pou m fini, m di nou, lè nou tout legliz la Lè pastè a li yon pasaj an franse, e paske l wè l pran nou pou egare, admeton, si yo li Jan 3 vèsè 16, li di yon fidèl li Jan 3 vèsè 16, ti fidèl la kanpe l di Jan, an, an wi, Dye a tant eme le mond, il a done son Fis inik, afen ke kikonk kwak an lwi ne peris pwen, men ki lè lavi etènèl. Tout legliz la rete lap koute. Fo paste a pran bib la i pral tradi sa ti fidel la te di an kreyol nou pa wè selon Jean 3 vese 16 jezi dil papa a di si telman renmen le mond li voye sel pitit li vin mouri pou li ou tande tout legliz la bann ti enbesil yo di amen hahahahha eske legliz sa gen moun ki konn li eske legliz sa gen entelektyel Nou gen pwoblèm fransè oubyen nou gen pwoblèm odisyon? E menm sa yo sot di an fransè a pastè a tradi l an kreyòl wi. Pou sa nou pa t di amèn lè yo te di l an fransè a? Anben nou pa t konprann. E menm li l tradi an kreyòl epi n ap di amèn n ap tiye gòj nou rache gòj nou dere lanmwe di amèn e li pastè ap tradi an kreyòl wi. E n ap di amèn. Yo pran nou pou sòt pou enbesil paske y ap fè kòb avè nou legliz se biznis. Pastè se yon pwofesyon. Yo aprann pwofesyon yo pou yo fè kòb sou enbesil, sou djèdjè, sou inyoran, paske nou se anpil esklav, anpil zonbi. Nou pa posede nou e yo k ap dirije nou. Yo se bèje, nou se yon bann mouton, yo mennen nou kote yo vle. Nou pa wè, lè y ap fè legliz, y ap fè kòb, nou pa wè tout legliz tonbe nan fè lekòl? Tanke pou se lòt lekòl, lòt legliz ki ta pran kòb yo, yo tou fè lekòl nan legliz la e lajan an rete la ankò y ap fè kòb. Se bwase lemonn se yon kesyon de biznis y ap bwase. M konnen sa m di a trè fè mal, gen pastè k ap al joure m, k ap al choute sou mwen, k ap rayi m. M konn tout pwomès y ap fè m sou rezo yo. Zafè.